Slogan li pa lòt ke Mwen se Mosyon plis Rezon Bonjou, bonswa tout moun e kontan de vwotrouve ankò su medya pam TV Update Se toujou yon plezi a chak fwa n gen opòtinite pou n pale pou n fè ti koze antre nou Sèt fwa si nou pral fè analiz de kèk bagay Nou pral pale de pozisyon Jovenel Moïse ki se prezidan Ayiti a pran pa rapò avèk mèt Dorval ki mouri e nou san tankou nou di konnen nou menm nou toujou di nou fè kominikasyon avèk yon zye kritik lè pou nou felisite nou fè felisite men nou pral di w sa nou panse de desizyon sa a donk jis t avan n ale pi lwen

Nou rive nan limit nou. On refu kontre lè peti zenterè. Paske ojodi, fòk pèp la, ki konn on endepandans politik depi 1804, ke nou deside, pafwa akoz. De mank kouraj nou. Nou kite l nan la kras. Men jodi a map di nou. Mèt Dorval kote w ye a san w pap koule pou ryen. Paske Pawòl ou a gentan fè chemen l deja. Pawòl ou a gentan fè disip deja. Pawòl ou a gentan ouvè anpil lespri deja. Pawòl ou yo gentan ouvè anpil zye deja. Fòs tenebrez la. Deside fèmen zye pa w, men ou ouvè anpil zye. E se pou sa ke m ap anonse nasyon an, desizyon ke m pran kòm chèf deta anvan menm konsèy dè minis ekstraòdinè ki gen pou fèt demen dimanch lan sou zafè sekirite, mwen pran desizyon dekrete 3 joune de dèy nasyonal nan peyi a, lendi. 31 out, madi premye septanm e mèkredi 2 septanm, kote tout drapo nan peyi ap an bèl e tout stasyon de radyo, de televizyon ap gen pou pase de mizik de sikonstans yo.
Donk, tankou sot wè l medam mesye, ekselans lan li pale wa di son pastè kap preche, li pale avèk yon enèji, li pale pou l montre ke se dènye gout dlo k te ranvèse vaz la, li pale pou l montre ke tolerans zewo pou sa ki gen pou wè avèk ensekirite, li pale pou l montre ke li menm li son chèf deta ki responsab, li pale pou l montre ke jounen jodi an nou dwe pran responsabilite nan men. Eske l byen pale? Wi, sa k fè n di, lè pou n felisite n felisite, prezidan an byen pale. Men kisa n ka aprann de ti kout kominikasyon sa a? Prezidan ou pa konvenk mwen. M ap eksplike m. Eske mèt Dòval ta sipoze mouri nan kondisyon sa a? Non. Men lè nou konnen an nan repiblik Pase pa yo la yo pa padone yo prezidan Lè nou konnen an nan repiblik la Gen masak la salin ki fèt Gen masak pon wouj ki fèt Dèlma 2 ki fèt Yon pakèt lòt aktivite ankò Yon pakèt lòt masak kote Yon pakèt moun mouri An di Mèt Dòval son grenn moun. Avèk nou lòt la sa gnyn plis ke 20 a 30 moun ki mouri. Pou m pa di a 40, 50, 60. On egzanp. Pou prezidan jounen jodi an, pou l dekrete 3 jou dèy nasyonal, m pa gen pwoblèm avèk 3 jou dèy la non. Men si mèt Dòval reprezante yon moun. Ou mèt konnen pou lòt masak yo deje prezidan te dwe anonse kepòt yon ane dèy nasyonal. Prezidan te fè silans sou bagay sa yo. Kounye a jounen jodi a nèg la nèg la ap vin aji an ipokrit avè w, l ap di w li dekrete 3 jou dèy 3 jou dèy nasyonal pa rapò avèk lanmò mèt Dorval. Ankò yon lòt ipokrizi, nou ka toujou fè yon pakèt lòt analiz, eben gen yon gen gen nan tout sa k pase nan peyi yo ke misye responsab. Si gen yon pa di anyen, gen yon pa tou di, lojik la al klè, gen nan tout sa k ap pase nan peyi a gen ladan yo misye responsab. Ou se prezidan, premye chèf nasyon an, lè w ap dirije, politik la mande estrateji wi. Pe enpòt sa k pase nan peyi a, ou dwe, ou dwe, depi l pa bon pou ou politikman palan, menm si l te bon pou ou politikman palan, depi w wè l pa bon pou popilasyon an, ou dwe montre ke w solidè avèk yo wi. Masak pa salin ou pa solidè menm yon twit ou pa fè menm yon mesaj ou pa ekri kounya mèt la mouri lè w gentan dekrete 3 jou dèy nasyonal m dakò li pat dwe mouri nan kondisyon an men dekrete 3 jou dèy nasyonal la jiska prezan m pa gen pwoblèm avèl non men kot sa w te dekrete pou lòt moun ki te fèt ki te mouri nan masak yo mesye le prezidan poukisa tout ipokrizi sa menm strateji politik ou pa genyen pou wè sa. Pou ke te konnen pèp la pap pran sa nan men w. Anpil nan moun pa dakò avèk jan mèt la mouri a. Anpil nan moun pa gen pwoblèm avèk 3 jou dèy nasyonal la tou. Men e lòt moun yo ki te mouri a menm yon twit ou pat fè. Sa vle di yo pat moun yo menm. Antouka, mwen m toujou di pèp ayisyen yo dwe si yap tande radyo sèlman an Ayiti. Radyo ap dirije panse yo kote yo pa t dwe rive, ap dirije lespri yo kote yo pa ta sipoze rive. Nou dwe fè lekti. M pral prezante n 3 ouvraj la si n li l n ap konprann. Gen youn nan ouvraj yo se Gustave Le Bon ki ekri l ki se Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Se yon liv mwen li an 2013 men m te gen chans kite l Ayiti men Mwen rive Brezil, chans pou mwen m jwenn li sou entènèt an pdf e m telechaje l, m fè enpresyon, aktyèlman la m ap reli. Si n li liv sa n ap ka demaske lidè politik yo. M pa kache di n depi n li liv sa n ap ka demaske lidè politik yo e n ap konnen ton yon nèg ap ba n manti. Liv sa tèlman bon, dèyè tande tit la, Psychologie des foules de Gustave Le Bon, n ap ka demaske pawòl moun sa yo, n ap ka demaske jan y ap aji. Nap ka demaske, nap konnen lè yap ba nou manti avèk lè yap di n verite. Nan lòt liv m pral di n, ki se 101 Principes de Leadership de Mark John C. Maxwell. Si n li liv sa nap aprann anpil. Gon lòt liv ankò m kwè se 21 Karakteristik de yon Lidè. Donk, nou ka li liv, nou ka li 3 liv sa yo e m sèten n ap aprann anpil. Si nou li Psychologie des foules de Gustave Le Bon an, nou li Les 101 principes de leadership de Napol, John C. Maxwell, padon, e nou li tou 21 caractéristiques de yon leader, n ap aprann anpil. N ap konn lè moun yo ap bann manti. 3 liv sa yo sifi pou nou oryante lavi nou. M pa konnen. Tankou m di n, m sèlman di n men sa pou n fè. Men m pa ka mete yo nan tèt nou. Yon lòt bagay, m te di fò m pale nan videyo sa. E òm dafè Reginald Boulos, misye sa fè yon tweet semèn sa pou l di, banm li tweet la pou nou. Yon rigòl san ap koule chak jou pi plis. Ti bebe, jèn kou granmoun, moun ki gen non tankou sa k pa gen. Bandi yo pa gen limit nan operasyon koupe souf ak kraponay. Pa gen arestasyon. Nou p ap ret mouri an silans. MTV, Ayiti ki se mouvman twazyèm vwa, di non a ensekirite sila a Sa pap kontinye. Dixi Reginald Boulos, Homme d'affaires Haïti. Sa n panse de tut sa? Hum, Mesye Reginald Boulos, ban m di w sa m panse mwen menm. Petèt ou ka gen pwòp bagay pa w ka di. Nèg sa yo pa totalman responsab de kote peyi a rive la. Men, yo se eleman aparantyè ki pèmèt peyi a rive nan nivo li ye la a. Nèg sa yo kontwole leta a. Pa bliye, ekonomikman depi ou gen pouvwa, depi ou gen pouvwa ekonomikman, ou kontwole pouvwa politik la. Ou ka remake nèg sa yo, Ou ka remake nèg sa yo pa janm patisipe nan nan foli, bon kounye a petèt li ka gon foli prezidan. Ou janm wè gen ti nèg wouj ki sou pouvwa a? Ou pa wè yon pakèt ti nèg nwa? Men nèg sa yo ki dirije yo. Ou pa konn wè gon dènye vòt ki pou fèt nan palman nèg la soti l al pran telefòn li? L al reponn telefòn patwon l. E non bon leta k fèb, kote leta pa gen pouvwa pou l regile mache a pou l di chak moun dwe vin tipa tipa yo, sa vle di nèg sa yo kontwole leta a. Kounye a jounen jodi a lè Reginald Boulos rete l fon twit konsa e paske l wè tout moun menase wi. Si l te santi l konfòtab a 100 pou 100. Tut sa pa tap fèt non. Pase bon nenpòt moun ka mouri bon li remake nèg wouj ap tonbe li pa santi li pa santi li menase tou menm si yo poko rive sou li menl santi l menase men Reginald Boulos ou fè pati de moun ki pèmèt peyi a rive nan nivo li la paske ou kreye travay ou pa fè pati de sa non. Men, lè w bay 100 moun travay, e pa rapò si w pa t ap piye peyi a, 10 mil moun te ka travay, e kòmsi w pa t bay travay, osi senp ke sa. Men m toujou di m fè kominikasyon avèk yon zye kritik, e sa m konprann. Jounen jodi a nèg la wè l menase e pa gen moun ki alabri, nèg la soti nan silansi pou l fè yon twit. Men, nou responsab. Nou gen tout franchiz nan men nou. Nou kontwole pouvwa politik la. Se nou k pou di men ki desizyon pou pran. Jounen jodi a, 3 ak 4 pousan moun gen tout sa peyi a gen anpito tout popilasyon ap viv nan kras. Nou panse nou te dwe anpè? Nou pa ta ka anpè. Yo dwe pa kite n dòmi wi. Paske mwen menm map viv nan peyi kòm etranje. Moun yo jwenn inivèsite, moun yo jwenn dlo potab, moun yo jwenn kouran 24 sou 24, yo plen e yo gen aksè pou yo achte yon ti machin, yo gen aksè pou yo manje 3 fwa pa jou. Yo plenyen pase sa w pa konnen. An Ayiti, nou te dwe leve nou jwenn tout moun kouche nan lari pou ap fè dezobeyisans sivil. Yon popilasyon pa gen kouran, li pa gen dlo potab, li pa gen anyen, li pa gen edikasyon, li pa gen wout, li pa gen entènèt. E nou jwenn yon popilasyon dous avè nou konsa nou pa konprann sa? Nou te dwe leve nou yon jou nou jwenn tout moun kouche tankou jan Gandhi te fè l an End, tout moun kouche nan lari ap fè dezobeyisans sivil wi. Nou pa ta sipoze ka dòmi menm non nou menm. Paske nou mechan. Nou pèmèt peyi a rive kote l ye la a. M konnen nou pa renmen lè moun pale verite. Pi gwo pwoblèm nou gen nou menm se lè moun di verite. Men nou responsab. Ok. Kounye a m pral pran w serye? M pa ka pran w serye monchè. Ou bay 100 moun travay e si w pa t ap piye piya 10 mil moun te ka jwenn travay. Kounye a m pral pran w serye? Non monchè. Ou fè twit la paske w santi ou menm tou w pa alabri. Donk babay tout moun se te yon plezi n ap wè ankò nan lòt videyo.